Na refel. M tande gen jounalis ki te fache pou sa. Jounalis ki te fache yo, nou pa konprann sak gen la. Se 2 chwa wi. Oubyen nou fè sèkèy nou pou n prepare lanmò nou, pou antere tèt nou, oubyen nou kanpe, nou mete ameriken deyò, nou mete Ariel deyò e nou mete laboujwazi deyò. Nou gen pou n fè 2 chwa. Oubyen lanmò, oubyen nou leve kanpe, nou kraze tout bagay nèt e na refè peyi a. Wè si Ayiti son paradi. Hey hey hey! Si Ayiti son paradi, se pou l paradi pou nou tout. Oh! On gwoup fanmi sòti kote yo sòti. Yo sòti nan peyi Ejip. Yo soti nan peyi Liban, yo soti nan peyi Izrayèl, yo soti nan kontinan ewopeyen an, yo soti nan kontinan amerik lan, yo soti nan kontinan azyatik lan, yo vin pran peyi nou nan men nou, epi nou menm, n ap mou avèk grangou, n ap mou avèk mizè. An n fè yon lojik, lè w di Ariel Henry pral fè eleksyon 2025, e l ap remèt pouvwa 2026, ban m pran egzanp. Gen 16 mil fanmi yo mete deyò lakay yo, Kafoufèy ansanm avèk Laplèn, Ba Latibonit. 16 mil fanmi sa yo ki soti Belè, yo pa gen dlo pou yo benyen, yo pa gen kote pou fè manje, yo pa jwenn dlo pou yo bwè, yo pa gen rad pou yo mete. Eske 16 mil fanmi sa yo kapab? Pase! Dezakò nan sitiyasyon sa a. Non! Pèp Ayisyen, sitiyasyon grangou ki gen la a, mizè ki gen la a, èske nou menm nou ka rete viv nan sitiyasyon mizè sa a? M pa kwè sa. Pèp Ayisyen, pou ki koperasyon avèk lòt peyi? Fòk ou gen palman pou ratifye akò yo. Nou pa gen palman. Ayiti krablabakra. Kòb ki gen an, gwo non pase yo, pran kòb sa yo. Nou pa gen espwa. Èske n ka pase dezan ankò san apui, san koperasyon avèk lòt peyi alòske lòt peyi yo ap tann nou pou ede nou? Pèp ayisyen, lise gen 5 mwa depi yo fèmen, eske timoun yo ka pase 2 zan ankò san yo pa ale lekòl? Pèp ayisyen, eske n ka rete san demokrasi pandan 2 zan ankò? Pèp ayisyen, eske n ka rete anba ensekirite sa a pandan 2 zan ankò? Pèp ayisyen, eske n ka rete avèg? Sitiyasyon k ap devlope nan Latibonit Yon moun ki nan kapital lan Ou pa ka ale nan pwovens lakay ou Tout moun ki t ap fè biznis kraze Èske n ka rete pandan dezan Pou biwo avoka yo fèmen Notè yo fèmen biwo yo Tout moun ki t ap fè ti biznis kraze Èske n ka pran dezan ankò Èske n ka pran. Dezè ankò avèk foli ankonpran sa a. M pa kwè sa pèp ayisyen. Pèp ayisyen, lè kominote entènasyonal la ap ba Ariel Henry dikte pou l repete, ke Ariel Henry al fè eleksyon sa yo. Pou Biden, pou moun ki nan caricom yo avèk premye minis Canada a. Men se pa pou nou. Lèzetazini ap jodi an ap bay Ariel dikte pou li repete devan nou. Pèp ayisyen, se lagè yo deklare nou. Nan sans sa a, m pa gen mo pou m di nou ankò. M fè tout mouvman pasifik yo. M te panse moun kap di se pa pa demokrasi yo ye yo te ka pran sa an kont. Yo pa pran sa an kont, yo sèlman ap kontinye nan pwojè elimine nou anndan peyi an. E map pale avèk Lèzetazini jodi a, Lèzetazini, Kanada, 80 pousan jèn anndan peyi an kont ameriken, 80 pousan pèp ayisyen an Kont ameriken kont kanadyen lèw gen yon peyi tank pa lèzetazini kanada pèp la kont nou a 80 pousan nou pa ki menas ki sou nou ke nou revize kaye nou e nou vin sèmante ankò devan laprès pa lekri tèt de revize. Entènot nou yo, nou vin sèmante nou pap bese paviyon sèt rasi oubyen nou mouri debou oubyen nou efase men nou pap rete pou n kite Lèzetazini ak yon esklav yo mete nan tèt peyi Dayiti vin pase nou nan tenten oubyen nan labou. Pèp Ayisyen, Ariel Henry te di sa deja. Sou motè, li te di, 7 fevrier 2024, l ap kite pouvwa a. Èske l kite l? Non! Yo pa janm kite l. Sa vle di, y ap tann pou Ariel Henry ankò rive 2026 pou l di pa gen sekirite, li pap ka fè eleksyon. Laprès pale ekri te televize. M ap repete l maten an. Ensekirite nou wè ki la a, Se gouveneman ki ale monte l chak fwa. Wi wi wi wi. Fè pawòl sa chak fwa. Etazini avèk Ariel Henry pral chita avèk caricom, yo pral chita avèk lòt peyi, yo ogmante ensekirite a. Sa m vle di pa la, ensekirite an se gouveneman an ki responsab li. E m pa konn si nou konprann, ensekirite a gentan rive Mibalè, aprè l pral rive Ench. Lè m pran tout vil yo, e nou tout ap kouri. Yo ban nou paspò pou nou ale. Yo ban nou diri pou nou manje. Yo ban nou kansè. Yo ban nou tout kalite maladi. Gen moun k ap reziste toujou. Enben, jodi a, yo bezwen dezan ankò pou yo fin avèk nou nèt. Se sa k fè, devan lemonn antye, nou vin anonse mobilizasyon pasif la fini. Ke Ayisyen yo leve kanpe! Ke Ayisyen yo! File epè yo pou yo defann tèt yo paske y ap al efase nou tout. M pa bezwen konnen ki moun ou ye, m pa bezwen konnen sa w gen nan men w, defann tèt ou jan w kapab paske Lèzetazini ap efase nou tout, entelektyèl peyi an, dyaspora yo, kouch. Tout kalite kouch ki anndan peyi dayiti nou wè sa fè nou la se tan yo bezwen bay yap pran tan nan men nou pou yo efase nou yonn pa yonn men nan moman sa erezman tout pèp la konprann lèzetazini se li ki mal peyi a kanada se li ki mal peyi a em pran kouraj mwen Pou m mande pèp ameriken an sanksyone gouvènman lakay yo, pèp kanadyen an sanksyone gouvènman lakay yo, m santi m wont, m jennen lè m tande Etazini papa demokrasi pou l ap kosyone yon gouvènman ki nan kòripsyon, pou l ap kosyone yon gouvènman ki pa menm ka ranmase fatra lakay li. Pou l ap kosyone yon gouvèneman k ap ankouraje ensekirite lakay li jis pou pouvwa. Pou l ap kesyone nou menm jodi an, n ap kesyone Lèzetazini, èske yo kite kesyon papa demokrasi an, yo te di se yon papa demokrasi, jodi an Lèzetazini, gade eta Ayisyen yo, gade eta moun ki nan kan yo, ki kite kay yo, pou nou pase 2 zan konsa ankò? Ke gen gè? Sivil ki fèt nan peyi an e pou nou kapab viv rès moun kap vini yo ya jwi batay nou mennen an pèp ayisyen m te vle pale avèk laprès pale ki te televize maten an poum di yo nou vin sèmante devan laprès nou konprann jwèt lan e kafe a gen mal nou pap bwèl ke tout moun defann tèt ou jou kapab tonnè boule yo ak avan peyi a nan men nou.